Aah papa m Ou bay beat anba tou? Nou anba wi mesye nou menm anba nan depi tèmen gade nap fè depi afè kè anba. Ah ki konsa papa banm diw frè wi. Sa w konnen gen menn. Ou konnen mennaj mwen an menn. Lè nou ti diskisyon avèk mennaj mwen an kounye a la map fè ti diskisyon bagay sa yo. Mwen konnen Peter e zanmi manzè. Kounye a la Peter pa tolere kòmsi sa map fè manzè a men men m te mal aji tou wi menn m te mal aji. E kounye w wè sa?
Jan Peter ap esplike m bagay yo. Avèk tout e tonton m. Kòm si bagay yo te pi grav. Son jan pou fè pou jere sa wi menn. Pase pa kite moun deyò ap mete dezi yo antre ou menm avèk fò menn. A ou konnen.
M ap jere sa. M ap chèche Peter tou wi la. M pral kot Peter la. Lè l vini la. Ban m wè. Si Peter pa lakay la. Lè l vini. M ap pale avè l. Pou m ka di l eskize pou bagay pou sa k te pase a. Enben e sa pou fè wi menn.
Pase fanmi ret fanmi. A ou konnen. Fanmi avan tou. Enben e sa. Enben m prale.

Saskia,
m ta renmen pou konn rezon ki fè m envite w la jodi a. Map tande w. Ou pa konnen non? M poko konnen nan, epi w al di m.
Gen yon mesaj ou ekri m avan yè. M li mesaj la se vre men m paka konprann li. Jodi a w pral esplike m kisa w vle di. Doc ou vle konnen poukisa m ekri mesaj lan? Bon m byen kwè w ke w se Ayisyen, si m ekri w yon mesaj m ba ekri w li an anglè, m ba ekri w li an espanyòl, w ap konprann li kanmèm. Bon, mesaj mwen voye ba ou a, mwen vle di w ke m renmen w, e w te konnen l trè byen, e sa k fè w fè m vin la. E m panse si ke ou fè m vin la, se renmen w t ap renmen avè m.
Ou fè m sezi wi. Komsi ou menm ki gen kran konsa.
Fanm gen kran paske depi yon jèn fi renmen yon gason li sipoze dil sa. Ou genlè pa konn kijanm renmen w. M renmen w anpil.
Ok Saskia m vle w konprann byen sa m pral di w la. Map koute w. A monchè papa lè w la tankou lè w pa la m ka annik soti bon la pou m annik vire do m soti. Mwen m konn dera la se lè m pase anndan m ba w ou. Ap man m sou konn dera papa m pa tap janm soti san m pa di w. M ale wi papa. M pa ale non fanm. Al nan ou tou. Tèlman si l bon pou ou wa wè l. A papa! Humm.
Mwen pran ti bètinaj ou.
Mennaj ou a se zanmi m li ye. Ou menm tou ou se zanmi m. Okontrè li toujou ap eksplike m men kijan w ap viv avè l. Eseye mete w nan plas mwen pou wè. Tale, m ta renmen w di m yon bagay si se konseye ou ye la.
Saskia, Si m renmen avè w li p ap bon ni pou mwen ni pou ou. Sa k fè sa?
Sa k fè sa? Wi m ta renmen konn sa k fè sa. Yon jèn fi renmen w, li di w li renmen w, ou, m pa wè, m pa wè anyen k serye w ap di m nan la. Konseye w ye?
Ok, m vle w tande m.
Di m kisa m pral tande w. Di m ou renmen avè m ou fini. Non, konseye w e w ap bay konsèy. Ban m di w. Si w renmen avè m, ou konnen byen nan kisa w ap ye.
Nan kisa m ap ye? Pa gen moun k ap okouran de renmen nou an. Se mwen menm ansanm avè w ki renmen. Sa lòt moun bezwen konnen. O! Renmen kounya fèt an kachèt? A machè, Ou panse pa gen moun kap wèm avèw nan lari? Yo wèw nan lari m sou bil yo. Bon gade kotem vin avèw. Sim te konnen se tout bagay sa w tap fè, m pa tap menm pran chans. Bon mwen menm sim te konnen se tout konsèy sa w ta pral ban mwen, m pa tap menm met pwent pyem la menm. Ok kisa w vle? Renmn avèm, mwen renmen w renmn avèm. Un pwen sè tou.
Kisa wap fè a mennaj ou a? Li pa la.
E pa touyem ap touyel non. Map renmen avek yon lot moun. Freo m oblije fè w vin la jodi a menn pou m ka fè yon ti pale menn.
Wi mwen m pa w konn okipte fè w vin la avek m non ou met pale m cool wi. Wi ban m di w. Ou konnen menn depi kek jou la menn lan kay la jan w ye avè m nan m wè bagay yo pa mache menn. Ou konnen e frè m ou ye menn m pa ka komsi lonsans toujou rete lan ba w dandi lan bagay. Se vre m konnen kòmsi sa m te fè a menn jan m te pale a Nailove la pa fè pa fè w byen m konnen sa pap fè w byen paske e zanmi Nailove ou ye menn m konprann sa men m vin remake ke m te mal pale avè l tou menn èske w konprann sa m ap di w la donk m panse ke nou pa ka rete gade sou sa pou ti diskisyon m te gen avè w la e frè m ou ye lan kay la n ye nou grandi ansanm m pa wè poukisa menn nou pral rete fache la menn. An, sa vle di kounye w pran konsyans fason w t ap pale avan se yo pat bon? M pran konsyans ke jan m tap pale a manzè yo pa bon men ou konnen men. Ebyen sa m toujou ap di nou isi. Pa kite emosyon kòlè fè nou ap fè de seri de bagay pou nou regrèt. Pase kisa li tifi a e mennaj ou li ye menn si l fè yon bagay menn jere sa epi apre sa nou antann nou menn pa ka nan bagay pede pale fè pil bri menn fè tifi a fache nan yon pwen sa menn oh fò w jere sa wi menn. M ap jere sa menn m ap jere sa menn nou pa ka nan chita kòmsi lonsans. Toujou rete konsa la menm menn. Ou konnen menn, m te fache menn, lè m, lè m, lè, lè, lè w te vin pale avè m nan menn. M te an kòlè menn. Ou konprann sa m di w la? Nenpòt moun te ka, menm sa m fè a tou menn, nenpòt moun te ka fè l menn. Èske ou konprann sa m di w la? Paske e lòm. E lòm. Nan moman menn m fache menn ou vin pale avè m e sou ton w vin pale avè m nan vre. Ok.
Men sa w ap fè. tann lè li fè w yon bagay lè w nan diskisyon avè l ou kite avè l lè sa mwen menm m ka di m ap renmen avè w men toutotan w avèk mennaj ou a m pa pral angaje tèt mwen mwen menm si m al renmen avè w li pap bon pou ou konnen m pa renmen w tou se relasyon lan m pral kraze poutan misye renmen w anpil. Ou konn sa m renmen ansanm avè w la. Ou fè m deplase lakay mwen, epoutan se tout pawòl sa a ou t apral di m. Bon, ou pa t ka di m yo nan telefòn? Èske ou pa t ka di m yo nan telefòn? Ou fè m deplase lakay mwen, m di w yon bagay, m ekri w yon bagay anfèt. M ekri w yon bagay, ou di w pa konprann. Kounye a m eseye di w li, m fè w konprann sa m santi pou ou an, e konsèy w ap ban m. E sa k nève m lan. E si m te konnen se tout tenten sa ou ta pral di m la, m pa t janm met pye m la.
Konsa w oblije nève? Vini m pale w. Fè yon ti chita. Chita. Lage m. M al lakay. Chita ban m pale avè w.
Chita. Chita. Ou gen yon lòt konsèy ankò?
An, dèske w renmen m pou w nève nan nivo sa?
Ou poko prè pou fin bay lòt konsèy la toujou? Ok.
Kòm m wè w gentan nève sou mwen, men sa m ap fè. Pita ou mèt ret tann apèl mwen. W ap rele m? W wè ban m di w ti bagay trè byen. W wè depi se konsèy w ap rele m pou w ban m, ou mèt tou kenbe yo nan men w m ap bloke w. Rilaks, m ap rele w pou mèt ale, ok?
Ou konprann sa m di w la? M oblije kòmsi lon sans. M ta Se tout moun ki te ka voye w anlè menn. Èske ou konprann?
Men ok, m kou li menn. Bon, m byen kontan. Kòm e ou ki wè l menn, m pa gen pwoblèm. Men m santi fason m te pale avè w la tou menn. Li te ka Li t ap fè w nève vrèman pase men ki fè m te pale avè w konsa menn. Se jan m kwaze avèk manzè nan wout la menn. Ki kòmsi ap kouri menn an kòlè menn. Yo sa te banm pwoblèm men. M fè manzè fache vre men. Men m eksize w tou men paske fason m te parèt la men. M te fè manzè fache vre men. Manzè fache manzè an kòlè men. Si manzè sa k rete pou manzè manje man yon grenn sèl la m pa wè l non men. Ebyen kounye w pale avè l manzè di m ou pale avè l. A m jere sa w konnen bay baton pip pip papenn kraz. Ebyen enpòtan men. An m kontan sa wi men. Ebyen pa gen pwoblèm non frè mwen m koul wi men.

Bon peyi a pa bon. Mesye yo fenk chita la bon kounya la wap chèche yo ou pa wè yo. Yo met kò yo deyò. E poutan on peyi si pyeje Humm yap bat pou yo mete yap se sou klou. Plis sa yo deja banm la deja. Men ok. Map kontrole pou mwen. Bon. Yo 2 a la. Yo te ka rete toujou. Kyes sa? Kyes sa? Nay love.
Ahh.
Antre non.
Hum. Bonjou papi. Kòman w ye?
Mwen anfòm wi.
Ahh. Chita. Bay sèl chita la. Kot mesye yo? Ah mesye yo te fenk la men map chèche yo kounya yo fon sou mwen la yo 2 a la yo te ka distrè yo la on peyi pa menm bon epi yo leve yo deplase. Jan bon peyi sa ye la ti mesye sa wap mache humm enbyen e yo konnen e flannè yo ye. An palan de sa, m gon bagay m te bezwen pale ansanm avè w wi.